k ap ouvè seremoni an avèk yon ti kout istwa, yon ti kout byografi sou papa m. Papa m ki rele Vefranch Lwi, li fèt le 10 fevriye 1945 nan lokalite Matye, Dezyèm seksyon Fo kochon komin Ozo Papa m te fèt nan yon fanmi ki gen kat pitit. Li te premye pami kat pitit sa yo. Te genyen yon fi avèk twa gason. Papa m t ap viv. Yo de Yo de frè. Gen lòt yo te gentan fè vwèl pou peyi san chapo. Alò, papa m genyen sis pitit. Twa pitit fi, twa pitit gason. Mwen menm mwen jis katriyèm pitit nan. M gen 4 pitit avèk manman mwen, madan marye ki se Irob Joseph. Li genyen 2 pitit avèk yon lòt fanmi. E pami 2 pitit sa yo, yo pa ka prezan avèk nou jodi a. Gen youn ki twouve l nan peyi Brezil. Lòt la li nan nòdwès peyi a akoz rezo telefòn li jis kounye a li poko konnen si papa m mouri paske n ap eseye rele l nou pa ka jwenn li papa m se te yon konbatan papa m se te yon jèn jan papa m se te yon moun ki te toujou prè pou l akonpanye moun sitou sila yo ki an difikilte. Papa m pa fè karyè sèlman andeyò. Papa m fè karyè paske papa m te fèt yon fanmi ki pa t, m pa di ki pa t rich, men papa m te fèt yon fanmi ki te miyò li te kapab viv. E li te fè papa li se te ougan ki te rele an Sèn Lwi e manman l se te Nwèlvya Remon. Papa m fè li fèt Matye apre yon nonm tan li te vin ale pou fè karyè jèn gason li nan Jeremi e li fè yon bon karyè tou nan Pòtoprens. Apre karyè sa yo li te tounen ak madanm ni vin viv Konsève pase zòn sa se zòn kote manman m fèt e se la manman m leve. Li te vin viv Fòse. Men papa m se yon moun ki konn anpil moun nan peyi a. E papa m se yon moun ki te prè, jan m di deja, ki te prè pou akonpanye tout moun ki an difikilte. Papa m pa t janm fè fè bese tèt li yon fwa devan sitiyasyon difisil, devan wadèvè moun, menm lè l te prezidan. Komisè gouvènman, minis, kèlkeswa tit ke moun sa te pote, papa m te toujou leve tèt li gade e defann li. E menm lè dwa l, menm lè li, menm lè l pèdi dwa li, men l te toujou ap chèche pou l jwenn dwa li. Papa m te toujou akonpanye anpil moun. sitou moun ki nan sitiyasyon difisil, sitou lajistis, paske se yon moun ki te gen anpil zanmi, kit nan nivo Pòtoprens, kit nan nivo Jeremi, li te gen anpil, anpil zanmi. E se te yon jènjan tou. Papa m te konn fè ti ba li anpil. Nan jenès, li te konn, kote kote bal la te ye, papa m te konn ale. Sa vle di se yon moun ki renmen plezi, se yon moun ki te renmen moun. E papa m se te yon rid travayè tou. Papa m te konn travay anpil. Malgre li t ap viv avèk janm li, yon ponyèt li kase, men sa pa t janm, sa pa t janm fè l sispann travay. E tout moun konsève ki la a ka temwen parenn ki yon moun ki toujou atache avèk latè. Li te konn fè de gwo jaden. E l te konn travay anpil, anpil, anpil pou l nouri fanmi l, pou l nouri pitit li ak madanm li. Papa m, li ale jodi a. Li mouri 4 fevriye, mèkredi ki te 4 fevriye a midi, 4, padon, padon, 4 mas a midi. Lè sa a mwen menm mwen pa t la. Mwen t ap soti, mwen t aprale Jakmèl. Yo vin rele mwen, yo di m papa m mouri. E depi lè sa a, depi lè m vini sot Pòtoprens an samdi, m te wè papa m pa p viv. Premye moun m te rele lè m te wè papa m pa p viv, m te rele frè mwen, kouzen mwen ki se pè frè Jeral Lwi. Lè m pale avèk frè Jeral, li di m, monchè, kisa nou dwe fè? M di li, li di m, a, monchè, m ap voye. Map voye yon lot kouzen mwen tou map voye sony ale mennen papam lopital men mpat vle dil non paske petèt sim dil non ka di son neglijans paske son lopital mwen menm mwen fè fanmi an pitit papam yo mwen fè anpil sakrifis pou papam te jwenn sante pou papam te kanpe. Men, malgre nou konnen depi plis pase dizan li t ap viv ak yon sikatris paske li te soufri glokòm, li te soufri glokòm, tout kote l pase pou l te jwenn swen, li pa t jwenn swen. Se te yon nèg ki pa t janm neglije swen sante li. Tout avwa l te pase nan chèche sante. Kèlkeswa kote lopital la te ye, misye pase la. L ale Mibalè, l ale toupatou. pou l al chèche Jezi. Men, nan dènye jou, malgre l te soufri glokòm pandan plis pase dizan, li te toujou fè va-e-vyen. Swa l te lèd ki te fonkochon, li te toujou fè va-e-vyen ant fonkochon avèk Jeremi. Li pa t janm dakò pase twa mwa Jeremi san ke l pa t rive, pa t vini fonkochon pou l vin di, Wè moun! Vin fonkochon an se pa pou ni jaden. Se pa pou Router, se pou l kapab yon bann zanmi li genyen. Pase li di l pa ka viv san l pa wè zanmi sa yo. Ay lè l jere Milik ret yon sèl kote, men lè l bò Sya l kapab evakye. S on moun nou fè anpil, anpil, anpil sakrifis pou te jwenn sante. Men malerezman. Dènye fwa papa m pral malad pou l mouri, se lan mwad Wout. Lan mwad Out, mwen vini soti Pòtoprens. Le plus souvent m toujou kite kob pou li lan men madanm mwen ki se Fabyèn Niksèn ki la a. Kon la kòm ale madanm lan toujou pot lajan ba li ou byen l pran l de tanzantan. Li pral pran kòb sa a l ap mete fon kochon li vin la a. Lè l vin la a m di anvan m ale m di papa pa ale non pase jodi a ou avèg se 3 bagay enpòtan se manje se benyen epi dòmi se sa k pou ou. Pase yn fwa w avèg ou pèdi on bann kapasite pou ta fè sa w gen pou fè. Men amon l te genyen pou fo kochon, amon l te genyen pou on bann zanmi li di l pa ka pa wè yo, te fòse l moute. E li pral moute, 15 jou aprè l pral gon maladi ki pran l. E lè l tounen, lè yo rele pitit li yo Jeremi, li vini. Yo jwenn li ak yon fyèl ki monte sou li men gwo tè degre l. E fyèl sa a pral pèmèt, pral mennen papa m lan tonbe. E li vini tankou yon zonbi, pap, pèmèt m di nou sa, depi papa m vini sot Fon Kochon, sot isit la, papa m tankou yon zonbi, tèt atè, men lan machwè. E se yon nèg ki pa janm met tèt, bese tèt li devan kwakseswa. Menm lè pwoblèm lan. moute wo menm lè sitiyasyon an difisil misye toujou leve tèt li e vini l vini sot an Russie an se men lan machwè tèt bese nou pa t konprann li depanse anpil lajan lopital kit lopital prive kit lopital leta men anyen pa p mache e dènye jou li li pral rann dènye jou li le 4 mas 2026. Papa m se yon moun ki renmen fanmi l anpil. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Li jalou anpil, anpil pou fanmi Lwi l, fanmi Galite l, tout lòt fanmi, fanmi Remon. Depi w, si w bezwen byen ak misye, pa pale de fanmi Lwi l. Pa pale fanmi l mal. Depi w pale fanmi l mal, se ta pi gwo bagay ou te ka fè l. Vwala, papa m mouri. E.